Bagay sa vreman biza wi e lanmou sa mpaka konn se pou kout lanmou sa yo di se yon lanmou san wont wi oh janm ka kwè bagay sa tande eske se pa yon prank pa teste ou reziste'm menn Kòm antouka m fè mye de mwen menm m pa kwè m pa kwè nan bagay sa yo mwen renmen nenpòt peu enpòt fòm menm si li te sèl pa sèl m pa tap janm kwè paske m wè li di anpil mwen menm pa gen moun ki ka fèm kitel e kèm apati ak li men li pa apati ak mwen ankò.
Jenòm sa nap gade la, misye rele Cliff. Li te gen yon ti mennaj, li te renmen l anpil. E li te fè l anpil konfyans. Mennaj la te arive twonpe l avèk bon zanmi l. Pi lè sa, Cliff vin pa fè pyès fanm konfyans. Objektif Cliff se abize pitit moun. Men, se pa li k ta vle fè l. Se lanmou ki koz tout sa. Ann rete swiv pou n wè sa k pral pase.
Gade, gade Sa w gen la menm? M wè w lwen menm
Ou konnen menm Gason k ap mal mache frè Kòman sa menm? Vrèman m fè sanblan m santi m alèz men m pa alèz menm ditou Bagay sa ap sakaje anndan m menm. M ka konprann ou baz paske yè m t ap pale avè t li li pa t di m anyen Esplike m Yo diblack men yon bagay m pat sipoze diw men men fòm di li kanmenm men sim kenbel pou kòm m espere sa ap kalem kanmenm men paske ou se zanmim bro e ou se konseyem tou men m vle mete w alèz. Yeah man, tout sa kap trakas ou baz, ou mèt esplike yo. Konnenm toujou la pou ou, men pou bon konsèy.
Daprè refleksyon m fè, Eske se lanmou ki sanwont konsa? Imajinew ou fè menaj mwen tonbe damou m pa konn kisa pou m fè nan ka sa m santi m pap viv m santi tèt mwen pati m toujou tande yap di li pi mal pou ou advèsè idantifye w pou fini avè w wap sezi wè li san pitye. Kòm ta fè Naider konnen ke fòl la ap koze avèm. E si Nadia ta rive konnen ke frè l la ap koze avè m, s on bif ke l pral ye antre yo. E lè sa a, l ap vin mal ni pou mwen, ni pou Nadia. Franchman, m pa wè kote lanmou sa a ap rive. Nadia se sous lanmou m. Se li k pase swaf mwen. E si mwen jwenn yon lòt m pa menm kwè lanmou an so eske lanmou an ap reyèl pou mwen oubyen eske se pa mwen ki rebèl eske ak mwen l ap konsakre l eske pi devan so m ap reflechi sou sa e m santi m sèl nan moman an.
Yo di blak men nou ka imajine wi pou ti sè mennaj mwen menm. Ket menn. Fòk. Sa vle di menn. Yo menn tout fè mennaj mwen dil renmen li menn. Sneh wi fò. Yo menn.
Eske se pa yon plan medam yo ap itilize pou yo kapon menn. Yo menn.
Menm menm ap poze tèt mwen kesyon de sa wi menn. Franchman m paka kwè bagay sa non menn.
Sou pou wè menn. Pou wè kijan bagay yo ap dewoule apre sa wa reyaji menn. Wi e sa wi boo. E sou pou m swiv wi menn. Antouka frèm nan mèsi pou konsèy la e. Fò pridan menn.
Fò pridan nou frèm.

Pou moun nan li vivo men m ap poze tèt mwen kesyon men bagay sa vrèman vrèman vrèman grav men bagay sa m pa ka esplike bagay sa men m renmen san ti mòt ak tout mwen men. Ou fò men ou pa ka pale sa avèm men ou kwèm te diw tout sa ou gen pou pale men ou mèt pale l avèm. Mokli, banm do mwen.
Kesyon map poze tèt mwen, èske se lanmou ki koz tout bagay sa yo? Imajinew pwochen mennaj mwen tonbe damoum. Franchman, mwen pa wè kisam te ka di ankò. Lè sa vin arive fèt la, m santim pa alèz ditou. M santim vle fou. E fanm ta fè li di konnen ke sèl la renmen m. M konn toujou tande granmoun yo ap di, depi danje nan kan w, lènmi yo idantifye w pou l fini avè w. W ap sezi wè li san pitye. Si Lady ta rive konnen ke sèl la renmen m. Se yon gè k ap gen antre yo. Lè sa a, li pa bon ni pou mwen, ni pou mennaj mwen. Franchman, mwen pa wè kote relasyon mwen ak Slade je a vle rive. Men, pwazon relasyon an se Sneh. Antouka, n ap rete swiv.

Gen bagay ou pa sipoze yo ki lanmou lanmou sa ye menn. Yo bro e pa mwen non menn ki ta anvi sa bro. Lanmou sa sanwont anpil menn. Ou fò rive damou mennaj fò menn. M twouve sa biza anpil menn. Yo bro pa konnen lanmou pa enkwen menn. E tou menn banm fè ki sa ki gen nan sa bro. Ou pa wè ki sa ki gen nan sa menn. Ah menn m resi pa kanpe avè w frè. Ou mwen site w lòt moun menn. Mennaj fò wi menn. Bro anvi di kounya wap wap montre m Non depi gen ekip. E pa antre nan vi prive w menn se patnè w m ye m ka ba w konsèy menn ou imajine menn ki konsekans sa ka genyen menn sou sou fò w la menn. Sorry menn.
Moralis ou ye? E pa kesyon de moralis bro e patnè m ou ye m di w sa deja menn m ka ba w konsèy menn. Bon m bay ki sa ki nan san mwen menn si w fè ak yon moun menn menn mwen menn menn. Mwen fè menn jis m ka m ka menn menn Ebyen jan menm fòm pou sele manzè kanmenm menm kanmenm fòm pou sele manzè kanmenm tris. Yo min m wè sa sou bay raskabit li ye min m fè w pa ka gon gon moun min epi ou menm ankò ou vle l min m wè sa sou bay raskabit li ye min. Boo men pa fòt mwen non min men esam sam gen anndan kèm an kap ou kap manifeste pou li min Wi si son bagay m ta fè a pwòp konviviksyon pam m pa tap janm fèl mesi men mesi nan momen sa m pa ka kont li boo vè jan fòm fòm ou se yon manzè kanmenm. Yo bro, pe enpòt saw te santi a men m ba wè ke pou madanm fòw ou ta resanti yon bagay m so ki. M pa tap gen pwoblèm si se avèk yon lòt moun. Men fo la pou pran madanm li an mpa wè se bon bagay li ye bro. Ok m panse ou te pap pap pat patnèm wi menn. Ou menn m toujou patnè w menn. Men si wap mache nan fè nwa menn fòm ka mete w nan limyè menn. Yo bro, m wè si w se pap patnèm vre edem jere sa ekip. Kisa kisa pou m ede w jere a bro? Yo bro, men sa w ap ede mwen jere yon bagay trè senp. Wa ap ede m kraze relasyon Naya ribe avè Lil Diamb m panse fanm nan poko m. Ohh!